Mesye, te mwen tcheke yon kote pou m etidye pase gen se mèt la ki di l ap fè resitasyon. Fò m ta etidye pou m pa pran kou. Fò m etidye la pito, a dènye kou sa yo te fè. Mesye, lè mèt la te bay yon devwa rechèch, te m pran telefòn mwen pou m gade si m ka fè l. Woy! Aydi moute sou telefòn nan, kòman mwen fè fè devwa sa la?

Sa vle di Mwen lè Mwen lè m tap pale avè w la fre paske ou lekòl m pa vle kòm si ay ba avè w piti pase ou lekòl m te lekòl tou pase malgre m kite lekòl pase m gen metye kounya m ap fè kòb. Msye rapid la pou ale Ayiti.

Mèsi bòs la yon lòt fwa ankò. Mwen ranje bab mwen fè devwa tèt se mèt la paka bay presyon. Pase telefòn mwen ranje m bway chita la m fè devwa m tèt se m remèt mèt la rechèch li mèt la paka di m pa fè devwa mwen nan telefòn mwen te gen an e di kounye a banm refè banm fè devwa m pa konn. Bon mesye apa bay la remoute sou telefòn nan ankò Misye genlè pat ranje telefòn nan papa misye fin pran kòb mwen mesye men telefòn nan retounen menm jan ankò Aa map al tcheke misye papa kòman misye fè m fin peye nèg la lajanm kounya men telefòn nan tounen ID a remoute sou li m pral tcheke misye mesye.
Kob kap fet yon gwo neg lap fe tomak. M sot bon sou yon piti otrejou. Beze fe kob nan sa wi. M we map byen pase, byen pase, byen pase.
Shit men matant anm rele m wi men fom pran apel la prese pran. Alo matant? Mwen byen wi.

Kèt depi maten m pa tande ti fi sa mesye ka fout kitem wi banm rele nou. Alo Ahh bon w pat vini ou ap mal fonksyone wi. Ahh se sa map fè pale wi. Kèt menn.

M fè 5 dola ameriken sou yon piti. Oh Rudo, enpe w pa menm jere menm. Atann kouzen m ap jere w kòb la la. 5 dola ameriken sa vle di ameriken bay US bay ki konn gen nèg tèt chòv yo. Oh m bay solorifik menn. Ou konn ou te. Chè kouzen m, nèg la vin tcheke m, m di m piti a vin ak ou. Nèg dread bay m pa konn si misye kèk a bay. Bay vye bay jamayiken. Wi e sa.
Mezanmi monchè m di misye konsa m ap mennen bò demen setè misye ap vin poulòp sou nou. M di misye n ap l ap tcheke nou nan ti awonan nou an dèyè a. Piti a ap vin tcheke nou. M te di misye vin a kòb wi. M pa konn kòman n ap fè pou nou pran sou piti a. Epi bay kòmsi bay telefòn ki gen kòd moute sou li. Manman Tètèy ki voye pou li.

Pa ou bay lot dekode ou ka konn dekode telefon men sa. Men nèg sa tou.
Elèy deklare bay la pa bon. Monchè. Wa konn nou ka pran lanmò nou kwè. Nou konn priye epi gen gang. Priye kiyès ki konn priye ak gang.
Kouzanm ou pa konn wè gen de bay komsi lè yo fon bal sou ou gon ti bay ki paret konsa li fè w konsa li bare m pa komsi m bay komsi pa pran nan bal m di nòt respè kiyè tosye.

Men papa pitit papay la ak cho Pst.
Monchè m pap tande w ou pa wè m pa sou fè makak. M ale frè. Ok bèl je.
Demen a 7 è.
Dat misye mete m kanpe la men. Misye pa janm ka vini non nèg. Ou pa bese fache kouzen m. E pa kòb nan bay frè. Ou mete w fache. Non monchè a bay bras.

Anyen ou pap regle anyen seri pa kite miche gade sa wap fè a epi kouzan mnap bon sou li miche ap vin ak kòb la epi nou bon sou li. Epa sa epa epa problèm sam gen an non mka fè tout may sa yo e lè miche vin wè bay la pa gen anyen k serye k tap regle pa konn nou ka mouri frè. Map chanje katye. Chanje katye e tout zanmim yo kote m pral kite yo

Ou ka gen kont. Wè, kòmand kòd la alenstan. Ou pway tou voye kòd la avèm menm.
Pa kite miche gade nan telefòn nan poul pa wè sa wap fè. May! May!
Se. Misye move kouzen. Met may, met may.

Mwen ok pa gen pwoblèm. M pa vle pou misye vin jwenn n ap separe kòb la vin fè bay, vin fè briganday. M lage wi frè. Sa vle di m ka di fanm kòmsi m te pase lòtbò. M ap di m vizite Miyami menm. Fanm yo e sa yo konnen. Nan peyi tonton Sam nan. Kòm lajan. Wi monchè. Yo plis malere pase m pa ka pran. Ok.
Eeh bon telefòn nan an je menn. Ohh.